Boss Mike avèk chofè li ki prale nan makèt lan, yo pral achte yon ju pou yo bwè avan ke l al nan biznis li, avan ke l al nan travay li, paske l di a, nan moman m pa gen machin nan la, so m santi se ju sèlman m ta bwè, m swaf anpil. Li vann nan market lan epi li di a sa fè lontan wi m pa fè yon ti sòti avèk Rose pou l vin achte yon ti bagay pandan m antre anndan market lan pita m ap gade pou m wè si m ka mennen l vin nan market lan vin achte kèk ti bagay li bezwen e moman sa yo m pa kite l sòti pou kò l e m santi li vrèman tris chofè a di.

Dyesibon ki nan lari an Dyesibon ap mache an dezole Dyesibon ap mache an dekourajman Paske lavi an pa ofri l anyen Lavi an pa Pa montre Dyesibon l ap ba l bon jan Tout sa l fè pa bon pou li Tout sa l fè pa janm reyisi Se ti galon l te konn vann Li rive yon moman Vann ti galon an pa ka ofri l anyen ankò Li rive devan legliz lan, li louvri men l, li di Bondye, Men pitit ou wi, Bondye, men mwen wi Senyè, m pa gen fanmi, m pa gen zanmi, sèl ou menm ke m genyen Senyè, jiskilè w a va di yon mo pou mwen, m pa konn kòman m ap fè pou m etire tèt mwen nan lari an. Epi se konsa. Bòs Mike avèk J-Dens, chofè li, ki di ann fon ti repoze anba pye bwa avan ke nou ale nan biznis lan paske fòk m pran ti lè la. M santi devan legliz la gon bon ti van. Sa fè kèk jou wi m pa pase la. Zanmi m, wè lavi, chak grenn moun ou wè k ap pase mizè, k ap soufri, gen yon jou pou sa fini. Apre soufrans, se delivrans. Pandan Boss Mike ap pale ansanm avèk J-Dens, se konsa Jesibon pase, Jesibon ap vini, Jesibon di oh, pandan m wè 2 mesye sa yo, fò m al pwofite mande yo, epi petèt m ava pran yon ti bagay pandan jounen an, paske m pa santi m ap viv menm, depi maten m pa manje. Boss Mike ap pale ansanm avèk chofè li, k ap eksplike l yon pakèt bagay, k ap di nan lavi, men kòman pou w fè pou w rive. Men ki chemen pou ou pase pou rive che men siksè yon moun pa lwen men ki sa pou fè pou rive nan viw se jis pasyans epi fokis kwè nan tèt ou sèlman epi wap wè wap rive se konsa dyesibon apwoche yo li di bonswa mesye yo kòman nou ye papim yo bòs mike di a mwen anfòm wi mesye kòmanm ka ede w. Li di, Silvouplè, m pa konnen si sa ap deranje w, fè m kado vennsenk goud tanpri. Depi maten m pa manje. M pa manje anyen menm. Silvouplè mesye, papi m, fè m kado vennsenk goud tanpri. Bòs Mike di, Fon ti tann mwen la, m ap vini. Li rele Jidenns, li di, Jidenns, ou konn ki refleksyon m fè pandan je nonm nan ap mande m nan, fason l pale avè m nan? Nou t ap bezwen moun pou travay wi. pou baryè a sitou pou lakou a defwa pou n ba li paske machin yo pral vini kiyès kap louvri baryè a pou machin yo Judens di an sa w di a se sa wi men l di a lè map gade m wè li gen cheve m pa vle l se kèk vòlè oubyen kèk kèk vye gang paske cheve nan tèt li a on ti jan parèt bagay Judens di a bon sa M pa vle w panse l konsa. Defwa, yon moun wè ki vòlè, yon moun wè ki bandi, se pa cheve a ki fè l vòlè, se pa cheve a ki fè l gang. Kidonk, li te deja gen ide a deja, li te nan san n deja. Se ke, pa jije moun sou cheve. Mwen menm m gen cheve tou, ou konprann, sa ka rive m pa penyen, m pa fè l pi gou. Men, li menm, fason ke l ye nan lari a, m pa kwè se jan de moun sa yo. Mezanmi ok J-Dens, m konprann sa w di a. M konprann. E, sa k fè mwen menm achte avè w. Sa k fè m pa m pa te grèt ke m te pran w kòm chofè m. An menm tan ou tou yon konseye pou mwen tou Jidenns. Fòk m di w sa byen. Anben antouka sa n ap fè n ap pran? Jidenns, Ya, n ap pran wi. Men nou p ap kouri al mete l konsa lakay la. N ap ba l randevou paske nou fèk rankontre avèk li. Nou p ap kouri pran l konsa. Epi, bòs Mike rive sou Jesi bon. Li di, Bon, m konprann. Men fò m byen di w tou, jan m wè w la la m wè w trè saj. M anvye tire w nan lari a. Èske w gen volonte pou soti? Jesi Bondye, li t ap fè m plezi, li t ap fè m byen anpil. Li di, Ou konn tèl kote? Men kote m rete. Li ba l adrès kay li. Li di al jwenn mwen la. M ap ba w travay. M ap itye w nan lari a. Li di Jidens, Jere l pou mwen. Pou l ale. Jidens fouye men nan pòch li, li ba l mil goud. Zanmi m! Gad yon fyète! Gad yon kè kontan! Gad yon lajwa Jesi Bon genyen! Jesi Bon pa konn kòman pou l kontan ankò. Jesi Bon pa konn kòman. pou l remèsye Boss Mike ankò. Li di ou pa bezwen remèsye l, remèsye Bondye, paske se Bondye ki met nan men m avèk travay mwen ki fè m ka posible jodi a pou m ede yon moun ki pa kapab. Li di ou mèt ale, adrès m ba ou a, si w enterese, wa jwenn mwen, epi m ap ba w travay. Waww! Zanmi m, wè chak moun ki fè byen. Ou pa fè l sèlman ou fè l kòm yon fyète, men ou fè l kòm yon zèv. Sa kapab rive jodi a, byen sa ou fè a, ou retwouve l kòm yon ti byen, epi pou Bondye, zanmi m, jesibon kontan, jesibon louvri kòb la pou l wè èske tout bon vre se li nan men l mil goud sa ye. Zanmi m, ann swiv avè m, Amou san mezi.

Lè yo panse pwoblèm pa w pi rèd, pwoblèm pa yon lòt pi rèd. Madan Bòb chita lakay lan, l ap panse chak jou. Li vrèman tris paske Bòb sèlman la pou l ba l manje, pou l ba l bwè, men jamè jwenn afeksyon nan men l. Bòb pa gen tan pou li. Tout lasentjounen l ap panse, l ap di poukisa se li menm tout sa yo rive. paske Bob pa janm gen tan pou li. Li rele zanmi l nan, li di a pitit, m pa vrèman anfòm, m pa byen, paske m nan kay la poukò m, m pa gen pèsòn ki pou ban m blag, paske mari m pa gen tan pou mwen, mari m pa ban m afeksyon, mari m pa vle ban m tan n ankò. Depi lè l nan travay sa, pou m byen di w, li pa ban m tan ankò. Li di, enben pitit vin kote m, petèt. Na eseye pale plis. Ma soulaje. Bòb pa gen tan pou mwen menm. Madan Bòb chita, l ap reflechi. Li tankou s yon moun ki gen doulè pitit, tèlman l pa anfòm. Zanmi m, lè w gen madanm ou, ba l manje, ba l bwè, ba l afeksyon, ba l lanmou, paske tout enpòtan. Ebyen se konsa, zanmi an vini. Lap moute anndan pou lal kote madan Bob. Paske li te dil li bezwenn li pa fè tèt di vrèman li vin jwenn li. Se bon zanmim zanmi konseyel li toujou la pou li. Li wèl li di sista kòm ou ye cheri kòm ou chita konsa. Li di a pitit se menm janm tap eksplike w la. Kote w wèm chita lè se pa kabòn nan se la m pase jounenm. Avèk ti fim map gade anh ankò li di ou vrèman bèl wi li di ah pitit kibò sa efò ma fè m te ka pi bèl wi bob pa banm tan bob pa gen tan pou mwen bob pa vle banm afeksyon nan kay la li pran sa kòm yon chanson paske se sa l bezwen se sa li renmen vrèman vre bob bay travay la plis tan bob bay travay la plis afeksyon li di enben pitit kisa pou fè se ou k pou pale avèl wi se ou menm ki pou agase l. Dèfwa, lè w kouche avè l, fè ti pale avè l, manyen l, touche l. Fè, fè l, fè l yon fason ke w panse ke li menm, li ka atire, epi pou l rive sou ou, li di, a pitit, tout sa m fè, anyen pa janm mache, anyen pa janm bon. M konn agase Bòb deja, m konn fè tout sa w di yo, youn pa janm arive bon. Dèfwa, m konn fè espre, Li mete ti bout rad. Li konn mache toutouni sou Bòb. Bòb pa janm manyen m. Bòb toujou fatige. Tout lide m di m, Bòb gen yon lòt fi. Bòb gen lòt fanm. Men m pa konn ki sa pou m fè ditou. M pa konnen ki jan pou m fè. Èske se kay Kèk Bòkò pou m ale pou m. pou m pran Bòb. Li di m, Pitit, m pa ba w manti, kay bòkò a, m pa ba w konsèy pou w al ladan l. Se pa kay bòkò ki pral fè w rezoud pwoblèm ou menm avèk mari w. Okontrè, se nan pwoblèm l ap mete w plis. Bòkò se divizyon li mete nan fwaye w plis. Li di, Pitit, ou konn sa k genyen, se fè bon ti manje bay mari w. Zanmi an di, Pitit, ou konn sa k pi bèl la? Ban m esplike w ki sa pou w fè, epi w a ban m repons. Li di w wè sa m di w la, pa pran tan. Fè l, epi w ap ban m repons. Madan Bòb tèlman kontan, li etone. Li ba l lamen, li anbrase l. Li kontan de sa l di l la. Li di, Enben pitit, antouka, m pap twò rete non. M prale paske m te gen yon bagay m t ap fè. Fòk m al fin fè l, n ap pale ankò. M ap tann apèl ou pou w ban m repons de sa m di w la. Li di, Enben pitit, ban m al met ou deyò a. M pap rive twò lwen avè w paske m pa anfòm, m pa anvi desann. Li di anben pa gen pwoblèm sista, n ap pale ankò. Epi se konsa Bòb ap antre lakay li. Se toujou jan ou konnen an zanmi m. Li toujou nan telefòn, li toujou sou apèl, se biznis l ap regle, se travay biznis li l ap fè. Anfèt, l ap pale avèk yon pakèt gwo antreprenè.

Li rive nan kay la ankò, li pa wè madanm li. San pran tan, li rale telefòn li. Apèl l ap fè, l ap kominike avèk zanmi l tandiske madanm li nan kay la. Ap soufri. Madanm li ap soufri. Li jis pa bay dam nan enpòtans. Li jis pa bay dam nan tan. Li la nan telefòn. L ap pale avèk zanmi l. E madanm nan pa deside twonpe l. Madanm nan pa deside ap fè anyen mal sou li. Madanm nan pa deside fè oken move jès, move reyaksyon ki mal pou ta di l pral twonpe l. Zanmi m. Jwenn yon bon fi konsa pa fasil non men se jis si l fè sa ki mal se Bob ki lakoz se Bob ki deside ki vle ki fè l fè yon bagay ki mal. Li te chita anba, li fè yon nonb de tan, li pa wè madanm ni. Li moute anlè a, li pa wè l nan salon an. Li di a, li gen lè ap dòmi. Ay, m vrèman fatige. M pa santi m anfòm. Banm fon repoze m. Men li pa janm konn kòman madanm nan ye. Li pa rive wè si l anfòm. Li pa rive wè kòman l te pase jounen an paske l te pati kite l. Sèlman l rive, li chita sou kanape a. Epi l ap reflechi avèk travay li. Neel pa mete madanm ni nan tèt li. Zanmi m, èske ou menm ki gason, w ap bay travay tan w ke madanm ou? Wi, fòk ou bay travay la tan w paske se li k ap ba w kòb pou okipe fwaye a. Li lonje men l, li pran vè a pou l bwè dlo. Neel pa konnen kòman madanm li ye, kòman l pa ye. Li kouche paske l vrèman fatige. Epi, madanm li nan chanm lan ap prepare plan. Li lonje kou l. Li rele madanm li. Li pa tande l reponn. Li di a, Li gen lè ap dòmi. Epi, menm moman an, madan Bòb soti. Paske l te gentan konn ki plan l pare pou li. Lè annik vini, li di, Bonswa cheri. Epi l tonbe manyen l. Bòb di a, Cheri, pa manyen m. M fatige. San reflechi, li kite Bòb. Li di cheri eske w te konnen kilòt blan w t achte nan shop la pou mwen an anlè a wi Bob di non m pa sonje li di sak pat bon pou mwen an wi fè l bon pou mwen kounya Bob di aa cheri m pa ranpli m bagay sa yo ou kwè map raple m wi epi san reflechi li ouvè sèvyèt la li di ou pa wè cheri meni wi Bob di aa cheri bay sa vag li di banm moutre w li cheri. Li di Bobja, Cheri, e pa manyen m? Li di Bebe, Ban m mouton kilòt la, si w konn se blag. Ou pa wè l bon pou mwen kounya? Li kontinye ap manyen Bob. Li kontinye ap manyen l. Bob di a, Cheri, bay vag. Men, Bob anvi sou sa wi. Men malerezman, fatig nan kò l. Li te jis konsantre sou travay lan. Epi, san reflechi, li ouvè sèvyèt la. Li di, Cheri, ou pa wè? Epi l tou fèmen l. Li di Bebe, Beni wi. Ou wè jan l bon pou mwen? Kiyès pou w ta ye? Ki moun pou w ta ye? Pou madanm ou ta fè yon aksyon konsa an prezans ou, epi ou pa ta sou sa, ou pa ta anvi l. San reflechi li pran men Bòb, li antre nan chanm nan avè l. Bòb te byen anvi sou sa, Bòb te byen sou sa. Zanmi m, aksyon. Amou san mezi.

Rose se toujou menm jan ap panse avèk Dyesibon, li pa janm sispann panse avè l nan tèt pa w. Wap di poukisa Rose ap panse avèk Jessy bon konsa? Yon moun li wè pou la premyè fwa, yon moun li rankontre premye fwa, yon moun kap mande, yon moun kap ranmase fatra nan lari li panse avèl konsa antanke pitit yon bòs, pitit yon moun ki gen kòb poukisa li gen li pa panse avèk lòt zanmi ki lekòl menm kote ansanm avèk li?

Flè a li te ba li a, poutèt grenn senkann goud, poutèt yon grenn bonbon sèl, li te sove l, epi l te tou fè l kado flè a. Zanmi m, si w ta nan plas Rose, èske w pa t ap panse tou? Men reyaksyon an. Epi, sa ki pi bèl la, Sak pi enpòtan Jesibon nan kay la Rose pa janm konnen non Jesibon rive nan kay la Rose pa janm met sa nan tèt li Lap mache pou lal mande adrès Men Jesibon ap avanse kay bòs Mike paske li gen randevou avèk bòs Mike pou lal lakay li Li se moun zòn nan se vre men li pa konnen ki kay ki lakou dirèk ki lakou bòs Mike lan Lap mache toutan dezole li di Bondye jiskilè ki jou Bagay yo ava chanje pou mwen. M ava vin moun ke m vle ye a. Ebyen se konsa, pandan l ap mache, l ap gade toupatou, epi li kwaze Tabasco ki kanpe. Pandan Tabasco ap ret tann yon moun konsa, ou konnen, nèg sa yo toujou sou mouvman, yo toujou sou aksyon. Epi, Dyesibon apwoche Tabasco, li salye l. Li di, Zanmi m kòman w ye la? Kòman nèg yo? Tabasko di, A, mwen anfòm wi, ou menm? Sa k ap fèt zanmi m? Li di, Silvouplè, yon eksplikasyon m ap mande w wi. Yon mesye ki ret nan zòn nan e ki te ban m yon adrès pou m al lakay li. M bliye kòman l rele wi. Li gen yon sèten de. Li di ay li gen yon bòs nan nonn wi li di bòs mike wi se konsa mike tabasko di bòs mike li pa ret twò lwen non li rete pi ba la banm avanse epi ma montre w kote li rete a men m pap rive avè w non map just kanpe nan wout pou m montre w kay la. Epi, Jesibwa avèk Tabasko pwofite ap mache pandan li pral montre l kay lan. Li di Wèli, Men li. Wè kay sa a w ap gade a, sa ki gen baryè wouj lan? Imedyatman w rive ladan l, fwape, epi y ap louvri pou ou. Ou mèt ale dwat nan baryè wouj ou wè a. Jesibwa di, Pa gen pwoblèm zanmi m. Mèsi anpil. Epi vrèmanvre.

Li wè se Jesibon. Li di, An, ok, m wè kiyès wi. Ou mèt vini. Jesibon antre nan lakou a. Pandan Jesibon antre nan lakou a, èske Wòz ap toujou panse oubyen li p ap panse menm jan? Èske kè l ap vin kontan oubyen kè l ap toujou rete nan menm tristès li te ye a? Ann suiv avè m. Lè l rive a, li di, Bonswa patwon. Bonswa bòs mwen. Kòman ou ye? Bòs Mak di a. Mwen la mwen anfòm. Li di m poze. E ou menm kòman sa ye pou ou? Li di a bon sa. Sèlman ou konnen, m t ap panse avèk jou ke m t ap tann pou m te vin lakay ou a paske m pa t ka tann ankò pou jou sa te rive. Li di, Jesi bon ou konn sa k pase? E jan m te di w la, m bezwen yon moun pou travay lakay mwen ke pou kanpe nan baryè a paske nan jou yo la, Machin mwen gen pou l vini, m gen pou m gen machin nan. Paske machin mwen yo te pèdi, e m ap retounen avèk menm machin mwen yo ankò. M bezwen moun pou bale lakou a. Paske Jidenns, li pa ka chofè m pou l ap fè travay sa yo ankò. Travay sa yo pa pou li. Se pa tout lè pou m ap pran moun nan lari peye pou yo fè yo pou mwen. M bezwen yon moun espesyalman, yon moun m fè konfyans ki pou la nan lakou a. Zesibon di, Se vre bòs la. Mèsi anpil. Toutbon bòs la. O Jezi! M sove. Jesibon leve men l, li met ajnou nan pye Bòsa. Bòsa di non. Sèlman, fè tèt ou konfyans. Kwè nan moun ou ye a. Epi travay. Pou w ka fè siksè demen. Paske, a chak fwa ke m peye w, depi w pa kwè nan gaspiye, ou kwè nan fè ekonomi, yon jou w ap moun ou vle ye a. Yon jou w ap moun ke w bezwen pou w ye demen si Dye vle a. Jodi a, m etire w nan lari a. Ou pa nan lari a ankò. Men yon grenn bagay. M gen yon pitit fi m la ki rele Rose. Avan ke m pran tout desizyon yo, m ap prezante w li. Li fè Jidenn sa l rele Rose pou li. Pandan Rose chita, l ap domine. L ap panse avèk kiyès? Ou konnen l deja. Zesibon. Pandan l chita konsa. Epi, J-Dens parèt kote l la, li di, Matmwazèl Woz, men bòs la ap rele w. Parèt kote l. Li di, An oke, J-Dens, m ap vini. Tousuit li leve pou l al jwenn papa l. L ap desann an dezole, li pa vrèman anfòm. Rosa ap etidye, se pa li k ap etidye a. Lè l rive kote papi l, bòs Mike di, Pitit fi m, se yon moun mwen t ap prezante w. Mwen pran pou travay nan lakou a. Se patnè sa a. Se li menm k ap la ansanm avèk nou. Zanmi m. Lè Rose leve tèt li, li etonne. Vè k te nan men l li t ap bwè dlo a, li kraze l, li tonbe. Aswè.